Sa pè Etienne panse menm mesye? Pè Etienne panse bay yo son bay ki fasil lè 2 moun renmen pou wè pou divize 2 moun sa yo pè Etienne panse bay yo fasil e jan m renmen Claudia mesye pou Claudia ap pati pou l kite m nan bouk la pou kò m hay. Bay sa bon problem. E vreman, sel tit la tè map travay la, pa ka repon a bezwen nou men. Paske nou pay marye. Pi devan nou fò nou fik gen ti moun. E fò ti moun nan nou ta byen ap viv. Bon si ta li ta bon vre wi. Men, son lot problem anko. Mwen te rentan, mwen te rentan to abitye. Ale kite l nan son pi gwo pwoblèm li ye. Ay, mwen tante bay sa de pwòt re jouda men. Mwen manje m baka manje. M baka dòmi. Mwen mwen sa domine m. Paske mwen mwen pwodi a twòp. Paske depi rive Brezil, se pa mwen apwe ankò.

Pou de ou twa zèdtan yo, m te fon kout pye nan jaden an, kout ti pyè a, yon fason pou m te ka mete sòdi m nan devan li. Kidonk, pitit fi an mwen, kisa misye di w menm? A, li di m li poko ban m yon bon repons. Kounye a m te di l ou pral pote li, men ou konnen te gen de ti pakèt bwa yo pou l pote li. M wè l potko vin. Kounye a m te kouri, ou konnen, pou m te ka fè ti kè l dous. Pou l te, pou m te ka yon ti jan konvenk li, epi m kouri al pote l pito. Epi lè m rive m ap esplike l men kisa w di m men kisa tonton m konte fè pou mwen. A, depi sou je l di m nan papa m gentan wè l pap dakò.
Kidonk, li pa ba w vrèman repons menm non. Li di m l ap panse, sa pral depann de lè w vin kote l, kòman sa ye, l pral reflechi epi, epi la gentan ban m repons. Ou l ap tann. E sa l te di. Bon.
Etan done ke m te di w depi w te jwenn m tou, m bezwen m fè ti pale ake li. Men papa, men se maten an ou di m sa, se sa k fè mwen m pa t janm konnen, kounye a piske w di m sa maten an, kounye a mwen menm tale a m te tou kouri m al kote l. Kounye a mwen menm m panse kòmsi jòn demen si je veye w, ou te ka pale ansanm avè l oubyen menm se pita, paske l ap vin la pita. Ou pa di anyen papa, jan mwen al la menm m pa kwè l ap dakò non ti pye pa p dakò. Bon, de tout fason pitit fi an wi, m ap pale avè li. Se mwen ki di w, m ap pale ake li, li pa ka pa dakò. E kou w te di m lè w soti Vida, lè w ap tou rive kote l, e kou w te soti, ou pa t rive kote l? E men pale m ap pale w. Kidonke, etan done m rive anlè a, m wè l ap desann. M wè m ap desann, l ap monte, m kanpe l, m fon ti pale ake li. Li di m konsa, bon, e ke li nan jaden li te ye, e l ap moute lakay li, etan done mwen menm m ap pral rankontre avè l, m di an nou fè yon ti chita pou nou pale, dyaloge. Etan done ke m di li renmen avèk pitit an mwen lontan, e li konnen m kote yon frè m lòt bò Brazil, l ap ede m leve w anba pou ale lòt bò a. Pitit fi an mwen.
Sal di papa. Misye voye man lay pa trap mwen non. Woy. Oh Jezi. M te gentan santi l pa tap dakò papa. Men tout sam fè li, m pa lake li, m konvenk li, m met pawòl devan l. Ala bout fòse, nou leve. Li di mi dakò.

Menm lè ke li leve fache. M kwè ke l ap dakò kanmenm. Paske nèg la bay mwen dola. Papa m pa renmen lè w di l bay mwen dola. Paske se pa lajan ki fè bonè. Imajine w dat nou renmen. N ap planifye afè maryaj. Pati a bon se vre. Men imajine w papa m leve m kite l nan bouk lan la poukont li. E si lòt medam yo pran l. Se sa k plis ap ban m pwoblèm. Bon, petèt fi a mwen ban m di w ben. M konnen sa. M konnen w ap bèl renmen lontan se vre. Men, latè pa ofri anyen. Depi tan papa e latè k te fè nou jan n ye a la, m pa bezwen bay kòmsi pou m al pèdi relasyon m poutèt m pral moute avyon m pral nan peyi etranje. Pitit, men men sa w ap fè. Kòm m deja di l sa, m di rive w rive lòtbò a w ap travay.

Map di ah. Son bon ide wi. Egare m ye. Lò rive se lou ta pale revan van vwe. An, e sa m konnen papa. Fè m konven nèg la. E sa m konnen. Men finalman l pa dakò. Pa di a e. Nan semèn nan m pral nan kòl papa. Paske m tande w te di yo wi. Toto m di m semèn nan kap vini yo la. M pral fè pyès pa vwe. Men m pa ka kòmanse fè pyès yo san l pa dakò. Kounya se menm li la gade. Lò rive bay bon ti pawòl. Wap bal bon ti pawòl mwen si la dakò. Lap dakò depi ou rive bay bon ti pawòl konn gason. Konn kouman yo ye. Depi ou rive bay bon ti pawòl epi li vin tonbe lap di ou wi san li pa konnen.
Nap tann papa menm bagay wi men medam nan bouke pwen se sa kap fon pwoblèm. E anplis ou menm tou pap fè manje pou manje. Ou pa pase ghetto pou mwen piti fi an mwen. Rive ou rive lòt bò a. Epi travay. Mwen antre m. Toujou met nan tèt li lè ou rive ou ap pale ake li. Di wap antre wi. Di se li wap antre anvan. Sa yo gen tout papye nèt. Epi lè gade li mande pou 1 an bouk la. Li ba ou 1. Ou byen aprann yo t m aprann nou tou 2 ansanm papa.

Map gade mwen papa. Men papa m te fon ide wi. Ki ide ou fè? Mwen konnen komsi tonton m pa janm vle voye kob pou nou. Mwen konnen nan moman la l pral voye kob pou pou nou fè pyès yo. M te di komsi si nou te ka bat pou nou ta koupe bouda l. Menm si yon 500 dola w ta achte yon lot bèf. Epi tou si lè m fin ale l pa janm voye pou w anko. Zafè ou konnen w fon bèf sou tèt li. Bèl konsèy. Bèf la rete pou yon souvni. Egzateman papa.
Monchè. Sa w panse?

De moun sa yo fem byen bwa ke yo wi. Tankou li menm li gentan mwen nan tèt li oh ti Pierre pap dakò. Map konvenk tou le 2. Rive lòt bò a rantre wi apre rantre ti Pierre. Map konvenk ti Pierre di lap rantre anvan. Nèg la tande peyi etranje, nèg la wè mwen dola, dola vèt.

Bon, pitit fi an mwen, de tout fason, ti Pyè, m pral konvenk li, m pral met sa devan li. Ou mèt, ou mèt konfye w de mwen menm. Mwen pale avè l deja papa, l pa dakò. Mwen pale avè l, li pa dakò. E ou tande l di ou wi, si tout fwa m ale, relasyon an grav. Ou pa janm di anyen de sa. E sa k ap ban m pwoblèm sa. Pitit fi an mwen, li te di l ap ban m repons. La li reflechi wi. Enben, m ap chèche. Map tann li, li konnen ke li pa ka ba granmoun manti. Men wap wè m pa ta renmen medam mwen pou kew pran jwe sa pap banm pwoblèm sèlman la. Bon, pitit fi an mwen, jan tonton an pale ak yon an, depi ou rive lòtbò an wap travay pou w kapab rantre l pou w marye avè l lòtbò an. Nap fè sa papa. E jou maryaj sa map bwè anpil wi.
Nap leve mwen anvan.

Sa ka fè vant yo gou. Wè depi lè wap manje diri a papa. Bagay yo bon jan yo chanje. Bon m di w byen, m tèlman kontan la pitit fi an mwen. Pou ide sa tonton an mete devan m la. Men, tande papa, ti Pyè di yon bagay tou wi. Sa l di w? Li te di m pou m poze w kesyon an, men èske kòmsi grann mwen pat renmen w plis ke tonton m Paske tout sa yo nan pawòl la tou. Èske kounya a, kòm li pa ka jwenn ou pou l remèt ou sa yo te konn fè l pase pou ou, èske se pa sou mwen pòt kase a pral tonbe? Èske pa mwen l pral fè pase mizè? Bon, se bèl kesyon ou poze m wi. Bon, lè mwen avè l t ap grandi, m kwè ke. Lè w gen 2 timoun, ou pa dwa renmen youn ke lòt la, ou dwa renmen tou le 2. Pase yo pa t konn fè nou pase mizè non. M pa kwè ki kapab pou yon koulèv fè w pase mizè. O wi, men w konnen kòm si lè manman an gen yon pitit, dènye pitit yo toujou dolote l. Kounye a li pi gran ke w, se vre, men se kòm si lè w fè yon dezòd oubyen lè l ba w yon ti kou, grann li pa t konn bat li pou ou, hein.
Bon, Ou konnen ke nou toujou gen ti diskisyon, men nou pa janm gen diskisyon pou rive 2 jou, 3 jou pou nou èdmi. Nou toujou, lè nou fin fè sa, nou toujou mande padon, di frè an, se frè an ou ye, nou dwa viv. Ou konprann? Nou pa rann mal pou mal non. Paske tout sa yo ladan l tou, ou konnen.

A bò kote li, m kwè ke se yon avi l ap chache. Tèt chaje papa, an ale. An ben, an ale nou pitit fi an. Mwen gen 2 grenn bannann pou m. Mwen al touye ti poul la k lakay la.
Ou konnen m renmen ti poul anpil, ti poul peyan nou.